Kòman nou ye kòman nou ye tout fanatik kadilak yo e deja pasyan yo la nou kapab wè e talè m fon ti ranje sa deja m big up tout fanatik kadilak fanatik bedjine sitou ki anba live la la e. Ki branche atis la la. Jen ka we atis la nan studio la travay. E gen pil ti plen deyo a la. Pil ti plen deyo a. Pil moun a pale. An pil komante. Tripotay pa m sa ka fet. An pil komante. An pil moun sa ka joure. Sa k fache. Sa k vekse. Bon. Kite m di nou. E deja m ap di tout fanatik yo dènyeman. Dènyeman m fè yon pòs m di konsa. Nou vle mizik? Nou vle mizik? Nou menm ankò ki di non l twò bonè. Ou fèk gen mizik pou w met la la. Nou poko fin tande l kite nou enjoy li toujou. Li bonè. M di men pa gen pwoblèm. Mwen menm la m ap monte desann m ap jwe m tout kote. E pi. Fanatik yo la, anpil ap ekri m, y ap DM mwen, anpil ap kòmante. Atis la nou pa ka tann ankò, ki lè w ap lage, paske nou pa ka ret san mizik. Deyò a mande yon bagay, yo menm ankò k ap plenyen, k ap dis, k ap dis, k ap dat. Like dis, like dat. Mwen panse ke mwen menm m toujou prè e rete tann. Rete tann e m konn nou toujou kwè nan pwojè kadilak yo, nou toujou kwè nan kout plim yo, nou toujou kwè nan pwojè bedjine yo, nou toujou kwè nan kout plim yo men m konnen e nou la nap travay nou pa janm bouke travay nan nwit kou lajounen nap jwe, nap fè mizik, nap travay albòm. N ap jere koze familyal nou tou, konprann? E n ap reyalize lòt bagay nan karyè nou, nan lavi nou, n ap, n ap hehehe. M pap di sa m pral di a, m fò poze. Men, nou mèt rete tèt frèt, rete tèt frèt, fanatik Kadilak Bedjine yo, nou mèt rete tèt frèt. E nou konnen deja, e nou toujou travay anpil nan nwit kou lajounen pou nou pote bon pwodui pou satisfè fan yo. E deja, depi kòm, depi sou Pa Gad Ale m, Pa Gad Ale m yon mizik m te fè, nou konnen deja Pa Gad Ale m rive nan pwomèt mwen m pa janm fè yon defèt mizikal. Lè m di defèt mizikal la nan ki sans? Mpa janm fon mizik pou di aah sa pa bon. E mpanse ke yon moun ka renmen mizik mwen plis kon lòt. E deja e tout moun ki renmenm yo mtoujou di yo mèsi, mèsi anpil. Tripotay pam sa kap fèt? Tout moun ki renmenm yo mtoujou di yo mèsi e sak rayim yo tou map toujou di nou mèsi. E. Ou ka pa renmenm, ou ka kòmsi pa renmen pèsonaj la, men respekte travay mwen paske lèm sòt yon pwojè mwen panse ke nou pase anpil mizè, anpil sakrifis pou nou fè pwojè a pafwa de 3 zò di maten, 4 zò di maten, ou menm wap dòmi, wap wonfle ou nan kabann nou, nou menm nap travay pou nou pote bon mizik, pote bon pwojè pou kapab Tande pou kapab renmen ya. Kom si pou enjoy ou, pou destrese ou, konprann? M toujou la map travay pou m pote. Imagine ou pa konn ki valè sakrifis yon atis fè lè lap fon pwojè. Lè atis la fon pwojè l pase anpil mizè. Nou menm nou jwenn pwodui final la. E oh, moun nan, ou nou di ki mizè? Oh! Kite, ou di ki mi, lè yon atis ap fon mizik, kite m di ou. Lè atis la fè mizik la, li panse mizik la. Lè l fin pase mizik la, enstrimantal fin fèt pou l chache enspirasyon. L ap bat nay. Pandan l ap bat nay ou menm w ap dòmi. L ap chache enspirasyon. L ap bat nay. Pafwa l konn fè pwojè a. Pwojè a gon pwoblèm. Li retounen chante l ankò. Pou l voye l mikse. Lè l fin voye l mikse pou l al fè koze videyo. Koze videyo se yon lòt bagay. Imajine w yon videyo ap fèt, nou just wè videyo a nou wè l bèl, men gen anpil sakrifis ki fèt pou videyo a wi. Pafwa gen anpil moman dekourajman, ou konn ap travay yon mizik epi ou santi ou anvi dekouraje, ou anvi dekouraje, ou di you know men m pa anvi, m pa anvi rekòmanse, pafwa ou tèlman gen bagay wap regle men ou konnen se djòb la sa ou oblije, ou oblije travay pou satisfè fanatik yo. Fè yon mizik li pa fasil. Lè m di l pa fasil la a men. Lè m di fè yon mizik pa. Mizik wi. M byen di mizik. Fè yon mizik pa fasil. Mizik. E gen pil kòm si mizik ki sòti bat. Wi yo gen yon enstrimantal. Nou souke tèt nou. Nou danse ok. Konprann? Men gen mizik ki rele mizik. Gen mizik ki la kòm si. Mwen m fè mizik pou m konstwi e enstwi yon popilasyon. M pa fè mizik pou mizik. M pa fè mizik. Dayè mwen menm m pa fè nenpòt mizik ou konprann de deja. Mwen menm tout moun nan HM la tout moun gen plas yo, m panse ke e mwen menm m pa kritike yon lòt moun kap fè yon lòt bagay ke mwen menm mwen pa fè ou konprann. Sa vle di moun nan lib li fè sak sa ke li santi ki fèl byen. Men m sèlman konnen map di fanatik kadilak, fanatik bedjine yo rete branche nou mèt pran ti pasyans m konnen. Nou pat pran ti pasyans. M konnen nap soufri. M konnen e bagay yo anpil nan men nou. M konnen e nou pa ka tann. M gen preske 6 mwa depi m soti yon pwojè men m poko janm fè tout tan sa an reyalite. M poko janm fè 6 mwa kom si pou m pa soti yon pwojè depi lè karyè m komanse. E sa ki vin koz nou fè ti tan e sak Tout moun ki anba live la m big up nou. E sa ki koz nou fè ti tan um, nou pa soti mizik. Se pa ke nou pa gen pwodwi ki prepare men ou konnen nou te monte desann. Nou te nan monte desann, nou tap jwe anpil, anpil gig. E jiska prezan line up, line up nou tèt chaje. Jodi a nou jwe la, demen pou nan la, apre demen pou nan la men. Nou te oblije fèl pou kisa paske um, nou konnen biznis a Biznis Ayiti ya kòman li deja pafwa hit la enpòtan li vrèman enpòtan men pa bliye lajan enpòtan tou fòk nou fè kòb la e se kòb sa ki pou pèmèt nou avanse avèk yon pakèt bagay nan karyè nou pou nou fè pi gwo videyo e pou nou fè kèk pwojè pèsonèl nou e pou nou fè biznis nou pou nou fè yon pakèt bagay nou oblije fè kòb la tou. E se sa k fè pafwa nan monte desann ki te vin rann nou gen ti tan pou n. Imajine w jodi a m chita nan stidyo a, e m konn fè yon pakèt tan m pa t vin gen tan pou stidyo a ankò, ou konprann. Paske, sa nou fè kounye a nou pran mwens gig, malgre line up la chaje men pafwa nan yon mwa nou konn ap jwe, nou konn petèt fè 7 a 8 jou oubyen yon 10 jou nan yon mwa. Mwen pa menm konn tout sa menm, san nou pa jwe paske nou tap jwe anpil nan tout kote. Men an reyalite nou konn kapasite Kadilak, nou konn kapasite Bedjine deja, m panse ke nou pa doute. Sa ka renmen yon moun ou pa renmen chòv mwen an, ou pa renmen dan douklam nan, ou pa renmen fason m ye, m pa gen pwoblèm a sa. Men sèlman nou pa janm doute de kapasite

Yo, ou konn poukisa m ri, m just ri paske m di kèt. Pou atis pafwa ou fin fè tout sakrifis kòmsi tout sa w fè kòmsi pou pote yon rezilta pou fanatik ou yo, pou fè fanatik ou yo plezi. E kòmsi moun nan vini, li santi Li ta, kòm si li ta renmen krache sou efò w. Li ta plis renmen w pa moun, kòm si w ap kreye a. Non, li ta plis renmen, yo, misye ap trennen. Yo, misye nan yon moman detrès. Yo, um, misye pap mennen. Um, misye mouri pòv. Like, yo ta plis, poukisa ou plis renmen sa? Poukisa ou pa ka renmen efò yon moun? M pa, m pa m di ou gen bagay, m pa.